Sa antre lakay ou pou nou kapab pote enfòmasyon pou nou e nou konnen nan moman pale la ebyen nou debake avèk anpil enfòmasyon, enfòmasyon chod kap domine aktyalite a ebyen dosye diye ki met pye l atè la anpil plizyè ebyen endividi la ki te gen dosye avèk lajistis amerikèn ebyen yo jwenn arestasyon yo e nou gen ankò nou gen ti lapli ankò in fwa ki frape pye l atè ki reponn Gouvènman repiblik la, ebyen nou konnen aprè mezi ki te pran, medam mesye, pou te jisteman detente tout vit machin pami lèkèl machin ofisyèl yo e nou kapab di, ebyen ti lapli deside ebyen reponn, li reponn gouvènman an ankò, li defye gouvènman an, ebyen nan moman ke n ap pale la a, gwo rèl ka makorèl anndan kafou kote ke ti lapli kidnape yon bis. N ap gen pou n te, n ap kontinye pou n te. Depi plizyè tan, gen k te chèf la, gen k pa chèf ankò, men nou wè di yo poko rive sou yo, men nou konnen menm si yo poko rive sou yo, men toujou lòske w annafè avèk lajistis amerikèn, lòske w annafè avèk dia, lòske w enplike nan dosye dwòg, pe enpòt, pe enpòt nonb de tan ke w pran, ebyen finalman y ap rive sou ou, ebyen se nan kad sa nou wè, n ap raple w, Joseph Lisner Mathieu. e gen Benjamin Peterson, ebyen mesye sa yo te gen a, yo te gen, yo te genyen ebyen jisteman afè avèk lajistis amerikèn, ebyen finalman ebyen Didier ebyen genyen e pwosede a arestasyon yo atravè alèd ebyen de lapolis ayisyèn, ebyen se konsa sitiyasyon ye. Epi n ap pousuiv avèk lòt enfòmasyon yo, ebyen nou konnen jisteman Regbing, menm jan ke nou sot di w li, genyen egalman lèzòm de Ti Lapli, ebyen lèzòm de Gran Ravin ankò ki fon laktyalite nan moman ke n ap pale la a, ebyen gwo kriye, gwo kouri, gwo rèl kay makorèl anndan komin Kafou, ebyen popilasyon an yo an ebilisyon, deja nan moman ke n ap pale la a, ebyen Mayani Bòdlo li bloke, mesye yo koupe plis pase ebyen 4 depatman, ebyen tout. Depatman Sid la, ebyen Grandans, ebyen Sidès koupe an 2 la o nivo Kawfou, ebyen apre anlèvman, apre ke mesye yo desann bò Sen Bènadèt, n ap raple w a pwoksimite de ebyen 5 èm avni, ebyen gen yon bis ki t ap sòti ebyen Santrevil, ebyen a direksyon Pòtay Leyogàn, mesye yo kanpe chofè bis la, yo pwente sou li, ebyen mesye yo te loudman ame. Ki sa k fè yo kondui bis la, yo antre nan Gran Ravin avè l e bis sa a ki ta gen plis pase, an n di anviwon 25 a yon trantèn de moun ki nan bis la nan moman ke n ap pale la a jiskaprezan.
Ok here's what most people don't know about investing when you invest your money can grow so let's say you invest five dollars today

Ti lapli bay gouvènman an ebyen ankò yn fwa yo moutre pwoblèm kidnaping nan li pa sèlman rete o nivo bagay machin vit tente e nap raplew lè mesye yo vin fè kidnaping yo pa yo pa se pa tout lè fwa yo gen machin vit tente men nou wè a ti lapli gang la vin ki reprezante yon defi nasyonal pou lapolis pou lajistis ayisyèn kès ki va se fè pou kontrekare mesye sa yo ebyen. Nou pa konnen, men sitiyasyon konplike, ebyen sa fè nou deja di w sa fè plis pase ebyen 17 an, men deja la diye ki jisteman mete pye l atè, men gen anpil moun ki swete, ki ta swete, gen yon pakèt ansyen parlemantè, yon pakèt ansyen, ta menm gen non majistra, ansyen majistra ebyen nan lis sa, de moun nou genyen depi plizyè ane ebyen non yo ap site. nan kad dosye Diye kòm dè moun ebyen e Diye ta gen pou jisteman vin pran an Ayiti men nou wè jiska prezan gen anpil nan moun sa yo kap fè aktyalite ebyen e nou kapab di e nan kad arestasyon sa son arestasyon istorik jisteman nou konnen menm jan yo te ale avèk jisteman ebyen e dè moun ebyen deja ki fezè pati di pouvwa an plas kòm Guy Philippe ebyen mesye sa yo gen pou yo pral reponn kesyon nan lajistis. Men nap presize pou oditwa la, nap presize pou tout moun kap tande nou la, atansyon gen de moun nan opozisyon politik la, nou wè la tout voum se do, tout bagay yo yo politize l. Ou wè moun sa yo te deja gen yon wè avèk lajistis amerikèn deja. Pa tande pèsòn kap vin kap vin sal e bwouye lopinyon piblik pou fè pou fè nou konnen ke pase gen deja gen enfòmasyon kap gen rimè kap sikile fezan kwa ke Ebyen mesye sa yo, yo te fè pati, se dèyè moun ki fè, ki gen zanmi prezidan Jovenel, se vre, daprè rimè, ebyen yo ta gen, yo ta jwenn jisteman kat palè nasyonal jisteman nan men, nan men youn nan mesye sa yo, men nou konnen kat palè nasyonal souvan konn gen dè. Eske si eske li otantik, eske se de vrè kat, eske se de fos kat, oubyen eske se de moun ki lye vrèman a prezidan Jovenel, nou kapab di w se konplètman fo, paske se de moun depi anviwon 17 an ki gen dosye a wè avèk lajistis amerikèn, pa panike moun ki, m konnen anpil moun la nan lopinyon piblik ki ta di se moun ki te responsab fèm prezidan Jovenel, enben deja nou raple w.

Ebyen, ki sa k pral fèt dan lèzè ki vyèn? Èske moun, nou konnen moun Kafou yo menm, yo, yo, yo estonmake e se dè moun jisteman ki fè istwa deja, ki e jisteman esan ki boule an an di e pase a lenfinitif plizyè e bandi, nou pa konnen ki sa k pral fèt men. E sa, daprè sa nou wè, mouvman ke nou wè nan ki gen nan lari a la, si lapolis pa pa kapab bay sekirite, si lapolis ta dan lenpuisans pou ke yo antre Gran Ravin pou al chache bis yo, pou al libere moun sa yo, moun Kafou ta sanble deside pli ke jamè, nou pa konnen ki sa k pral genyen, men dosye, dosye, kou sa pi di toujou pou kidnape yon bis. Plen moun, e se si de moun, ebyen ki de moun ki sot evakye nan aktivite yo, gen de ti machann ladan yo, gen de moun, gen elèv lekòl ladan yo, e yo kidnape moun yo, ebyen bagay sa a li jisteman li devyen de plis an plis inakseptab dan la repiblik, ebyen nou konnen menm si gen mezi ki pran ya 24 è de sela pou ke yo detente, pou ke tout machin detente. Ebyen, mesye yo moutre ankò yn fwa, aprè ke Ti Lapli te fin jisteman pran posesyon komisarya Gran Ravin, e lè nou wè, lè nou, komisarya, n ap raple w, komisarya a kounya, komisarya Gran Ravin nan, ki sa k gen ladan l, mesye yo se prèske, se prèske pelesin yo fè l tounen, se bagay, bagay mistik, vye, vye bagay mistik yo enstale ladan l, sa vle di mesye yo prèske fè komisarya a tounen pelesin, se kwa wouj ki mare ladan l, se sa, ebyen, daprè, daprè verifikasyon ke nou fè, men, mèdam, mèsye, Aprè ke Ti Lapli fin kidnape 2 dominiken yo li wè ankò leta pa di leta pa dil anyen el pa menm enkyete menm ebyen sèt fwa si li kidnape yon bis avèk tout moun ebyen bagay sa mezanmi ebyen sa sa fè tout moun mal sa fè tout moun ap entèwoje tèt yo kisa yo pou yo fè nan peyi sa malgre otorite pran desizyon pou detente vit machin ankò yn fwa mwen panse se te yon desizyon se te yon trè bòn desizyon. Men pou rezon pap ka rezoud la, mwen te konsidere sa enben kòm si ou se kite kadav la kre bò sèkèy la paske desizyon an bon men il fo kòmanse par le kòmansman il fo atake tou dabò lè gang zame il fo lè atake enben dan lè fyèf se sa ke ta sipoze ye lò lè nou konnen enben lò fyèf enben jisteman izo enben mesye yo pa twò yo te panike men ankò in fwa yo retounen nan fyèf yo epi egalman gen gravin. kòm yon kote anpil moun eben ki fè pati klas boujwaz la eben ki nan fè pati sektè politik la zòn sa ki son zòn ki inaksesif e pa la polis eben gen de kidnapin ki fèt yo jis itilize an ou a pou y al sere moun yo paske konnen la polis pa ka al pran yo men nou kapab di zòn sa eben ki sak pral fèt.

E nou kapab di, men dosye sa tou, gen moun ki swete poukisa se pat 2 zansyen senatè ke non yo ap site depi plis pase 5 an la e ke kòm kwa gen moun, gen enfòmasyon, gen rimè ki te fè, ki te fè kwè kòm kwa se manda yo t ap tann fini e pou ke yo te pwosede a arestasyon e jiskaprezan poko gen anyen ki fèt. Ebyen, m panse ke. Li tap osi bon moun sa yo jisteman pou Kedy ta tou pwofite jisteman ebyen al avè yo pou nou se sa kel tap ye men dosye Diye a nou konnen Diye se depi yon moun enplike nan dwòg Diye ou gen dirèkteman avwa avèk Diye men Medam mesye otorite nou ap fè bon TV il ya le dosye de la di kidnaping ebyen ki fè ki ap fè aktyalite ebyen anpil moun gen amertim em panse ke e moun tout moun ki nan diaspora bagay sa pran yo a kè a chak fwa yo tande kidnaping nan li menm li ap kontinye ebyen zantray yo ap manje yo malgre gen mezi ki pran bò kote gouvèneman an plas la men mezi yo souvan pa jisteman pa a san pou san apwopriye, paske mwa je vou l di sensèman sa k sipoze fèt se yon entèvansyon miskle, menm si mil moun ta soti viktim nan yon entèvansyon se vre dwazimen Pierre Esperance pral sèvi sa kòm dosye pou al devan depatman deta pou al akize gouvènman an plas la pou di se masak men nou pa kapab kontinye ap viv nan yon sitiyasyon konsa. Nan moman nou pale gen plizyè moun ki fè pati oditwa nou la ki ap ekri m ki fè m konnen ke gen pwòch yo gen de moun yo kidnape nan peyi a e n ap raple w moun yo kidnape ki sa pale nan laprès yo yo mwens ke kantite ke yo kidnape men dosye a pa pale gen de moun yo kidnape fanmi yo kidnape pwòch yo yo jis regle sa an sekrè epi pandan se tan sa pa rive nan laprès e moun sa yo plis. Kantite moun ki kidnape ba la pa pale nan radyo, pa pale nan televizyon, lapolis pa menm konn sa menm. Men dosye sa definitivman Jimmy, nou menm o nivo ben jisteman antanke laprès, nou kapab jisteman elabore des idées ki sa k kapab fèt. Se sa k fè mwen lè m ap pale pèsonèlman mwen toujou ap di ap vekile des idées, nou pa sèlman la pou nou kritike men fòk nou kapab pwopoze des idées ki sa k sipoze fèt? Efektivman, ki sa k sipoze fèt? Il fo yn entèvansyon dan lè zòn gansterize pou kapab finalman libere popilasyon an. Paske jounen jodi a, se vre DG Léon Charles bay yon nimewo pou popilasyon an rele lè yon kidnapin ap fèt, men èske yon moun ki Gran Ravin, èske yon moun ki anndan Vilaj de Dye, si l konpoze nimewo sa a, l ap Gran Ravin e y al sere yo?

Kidnaping nan li menm li bon pou mesye opozisyon yo paske lè li fèt yo itilize sa pou yo mande moun ki nan ki deja fistre ki deja nan fistrasyon pou yo pran lari e al kraze brize menm pase ke sa li reprezan yon defi nasyonal pou lapolis e gen ankò yon fwa mèdam mesye gen ti mesye besap yo gen ladan ki trè endinye ki gen ladan ki menm kriye paske yo ta renmen Ebyen, yo ta renmen jisteman bay apui yo, bay patisipasyon yo nan dosye kidnaping nan, e nou konnen mesye sa yo di yo prè, si jisteman gouvènman an fè apèl a yo pou mete yo, voye yo Gran Ravin, gen yo, yo di yo prè, yo prè pou yo al jisteman kraze Gran Ravin plat, gen ti mesye lame yo.
Se sa m rele moun eklere. W'a gen de moun ki di w le ou la fason. Men yo di la fason. Yo di la fason. Donk sa vle di fò nou f'on batay pou n rantre nan eleksyon, pou n ale nan eleksyon. Mwen tande avèk anpi, m pran san m pou m tande Matyas Pè jodi a ki se minis chaje zafè eleksyon. Kennedy dwe gen aswè a avèk nou nan Boukante Lapawòl men malerezman n ap eseye li la n pa ka jwenn li. Boukante Lapawòl, ok, n ap eseye li Matyas la n pa ka jwenn li men n te dwe gen ok men n te dwe gen Matyas avèk nou nan ekskize m nan emisyon Boukante Lapawòl aswè a nou te dwe gen l avè nou. Pou n te pale de eleksyon. Paske lentènasyonal la di se eleksyon. Men jodi a nou menm ou nou gon espas a grande kot tankou Bokante Lapawòl. Bokante Lapawòl.
Se pa lentènasyonal la ki dwe ki dwe vi n di nou fò eleksyon fèt anndan peyi a. Radio Mix. Pandan n ap kritike Jovenel Moïse kòmkwa li kenbe yon pouvwa. Kòmsi li vle fè diktati, yon pouvwa totalitè, se li menm ki kòk sèl kòk chantant nan peyi a. Fò nou menm nou bay li tan pou eleksyon fèt, pou n gon palman. Nou wè lentènasyonal la li ensiste sou palman an. Lentènasyonal la ensiste sou palman an. Jisteman jan konjonkti an ye la pou gon eleksyon fòk peyi a ale nan yon akò politik. Fòk peyi a ale nan akò politik pou gen yon eleksyon. Mwen menm m toujou fè deba sa avèk Guerrier Henry, mwen pa toujou pou yo voye tout se tout manm konsèy elektoral pwovizwa a ale. M pa toujou pou sa. Men nan kad yon akò politik ka toujou gen fizib. Nan kad yon akò politik ap toujou gen fizib. Si se sa k ap pèmèt peyi a rale yon souf. M tande Mathias Pierre jodi a. gen yon rapèl li fè ki enpòtan, gen yon rapèl ki fè ki enpòtan. Paske an Ayiti, depi yon gwoup moun vle fè w wouj, yo fè w wouj, yo vle fè w ble, yo fè w ble, yo vle fè w mawon, yo fè w mawon. Men n raple n, mwen kwè se te, mwen kwè se te Mèt Jozye Pyè Lwi, gwo pwofesè, ki renmen Mateli men ki pa renmen Jovenel Moyiz, ò se menm phtk a. Paske m tande de pozisyon mèt José Pierre Louis genyen, m pa konn se paske yo revoke l nan tèt OMRH la? Men ki vle Martelly, ki asèpte komisè gouvènman sou Martelly, ki asèpte minis jistis sou Martelly, men ki pa vle wè Jovenel Moïse, oubyen ki pa vle wè le pouvoir de Jovenel Moïse. Ok men Michel Martelly te gen li kouraj pou li te enstale avèk 6 manb konsèy elektoral pèmanan an pouvwa jidisyè te voye 3 manb le pouvwa de Joseph Michel Martelly te chwazi 3 manb pa l yo wi. Boukan te la pawòl men nan peryòd la te gon paleman wi ki tap fonksyone nòmal wi. Yo pa t ka rive jwenn twa moun non pou te voye pou fòme Konsèy Elektoral Pèmanan an. Ou dakò yon nafon ak yon bann aktè, yon bann moun ki kwè nan kòken ki pa kwè nan enstitisyonal pou pou pou pou antite. anndan peyi a pou respekte konstitisyon an, pou enstisyon yo yo egziste. M pa di nou lo resaman, èske m pa di nou resaman deba ou e zokiki? Zokiki, kòman li rele, Dyepi Cheribin, ta fè ale nan tribinal de dwa komen oubyen ale devan konsèy elektowal pwovizwa pou di manda yo pa fini. Men anndan konstitisyon 1987 la, yo prevwa lakou de konsi, konsèy de konsilyasyon. Konsèy de konsilyasyon an, se li ki pral mete le pouvwa egzekitif e le pouvwa. jidisyè fas a fas lè bourik lè yo pa mouton bourik ansanm lè yo pa mouton bourik ansanm
men tèlman yo kwè nan kòken tèlman pou yo soulve moun tèlman yo vle soulve moun yo pa janm moute l sinon ke kesyon wè y ap di yo pa dakò manda jovenel senatè ap di manda yo pa fini an. depi konsèy konsilyasyon an te moute, yo ta pral devan li, li t ap tranche. Men nou kwè nan kòken pou n soulve moun, pou n rann peyi a envivab. Pou n rann peyi a envivab. Men kòm anpil fra nou nayif nan pozisyon ke n genyen yo, nou pa janm kontwole, nou bliye sa k pase yo. Nou bliye sa k pase yo. Jodi a tout moun ap di se vit tente, se vit, se machin ofisyèl ki fè kidnaping. Men nou gentan bliye Joseph Lambert te di nan on seyans mwen kwè, on seyans yo tap kote tap pale avèk direktè jeneral lapolis la, li te mande eske. Depite twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens lan, n ap pale de Prentan Belizè pa t travèse anèl nan machin li. Men nou bliye Prentan Belizè te di li konn touye, li konn rache menm se menm si li pa t li pa t devan kamera. Hein? Men lè m di li pa t devan de manyè volon de manyè volontè li pa t li pa t devan kamera men volontèman kòmsi li li di l li di l l abitye touye. Ankenn moun jodi a pa poze Prentan Belize a kesyon paske Prentan Belize a di li nan opozisyon epi gen yon bann moun ki rayi Jovenel Moise. Ou konprann? Fò n gade sa yo. Fò n gade sa yo pou n fè peyi a vanse. E si n pa gade sa yo Ayiti pa pral okenn kote. E ti rapèl sa yo anpil fwa yo enpòtan. pou peyi a. Yo enpòtan pou peyi a. Hein, yo enpòtan wi, yo enpòtan. Boukan te lapawòl.
Yo enpòtan, yo enpòtan. Yo enpòtan. Radio Mega. Yo enpòtan.
Pou n wè si n ka itil peyi a, si n ka sove l. Men n gen tan bliye. Jodi a tout moun fokis sou Zokiki, Jean Renel Senatus. ki se premye li premye moun nan opozisyon an ki di l detente machin li si se sa k ta solisyon an men nou bliye zokiki te di resamman la apre 7 fevriye konbyen bout li te di l ap bay 300. Men n pa janm mande Zouki ki konbe bous li bay. Nou bliye. Kòm li dan lopozisyon avèk Jovenel Moïse. Wi, nou tout ensiste fò Jovenel Moïse bay kou an 24 sou 24 la. Nou tout di Jovenel Moïse sèt en blofè. Men nou bliye Zouki ki te ofri 300 bous. 3 oubyen 500 bous. Apre 12 jan, apre 7 fevriye. Kounye a ou pral di li bay, se paske li pa fè pwomosyon avè l. Men, li te di l sou rezo sosyo pou l te fè politik, pou l te soulve moun, pou t al nan lari a, pou te dechouke Jovenel Moise. An n di l bay yo, li pa t bay yo pou fè politik. Fò l ta gen lekouraj pou l vin di bon ok, nou bay bous yo. Fò l gen lekouraj pou l di li bay bous yo. Ok fòl ta gen le kouraj poul vini la e di aa m bay bous yo m bay bous yo e sa n dwe gade e sa n dwe fè a peyi a kòmsi ann pa fon peyi kòmsi de pwa e de mezi paske se jovenel moïse paske se rockefeller vincent paske se joseph jouthe yo parèt kòm gwo mantè epi tout sa nèg opozisyon yo di se verite. Absoli paske nou non li paka konsa li paka konsa li paka konsa tout moun lotre jwe la mwe fò yo tande magalie abitan magalie abitan nan kidnapping wi magalie abitan pa gen komsi li fon gro erè li pat dwe al pran mesye yo paske li ta dwe fèl pou tout lot moun. Men nou bliye dcpj di li anvi tande Nenel Cassy nan kad yon ankèt yo louvri, tout moun di se pèsekisyon politik, pa gen motif. Nou bliye Pierre Esperance se premye moun ki di pa depòte. Youri chevri Nou bliye tout sa wi. Ou boukan te la parol Nou bliye tout sa yo. Men kouman n vle yon peyi mache Kouman n vle yon peyi fonksyone Pase se Magalie ki anndan pouvwa Pase Magalie pase 3 jou sou stand prezidansyèl la nan kanaval la pòdepè Jodi a li se manman kidnaping. Men ya gon enstitisyon k rele dcpj anndan peyi ya ki vle tande Nenel Cassy gen moun kap di Jovenel Moïse ap fè obstriksyon a la jistis Jovenel Moïse pa vle peyi ya vanse li pa respekte konstitisyon enstitisyon anndan peyi ya k rele dcpj wi l anvi tande on lidè dlopozisyon Yo di non e pèsekisyon. Kounye a kisa n vle? Kisa n vle vann mwen? Kisa n vle moutre m mwen menm pou m swiv nou? Nou ka jwenn de moun ki sèvi de kès de rezonans pou nou menm, k ap pote mesaj la pou nou, men mwen menm lè nou boukante lapawòl fò mwen di verite a. Fòk mwen di verite a. Alò w panse, m ap redi l ankò, ou panse si n pa t gen konpòtman sa yo lapolis t ap arete Fednol monchè ou panse yo t ap libere? Menm si m konnen gen de moun nan lopozisyon ki pa ka ki pa ki di yo nan opozisyon yo pa ka denonse Fednèl Moncheri yo pa ka denonse Fednèl Moncheri yo pa ka denonse l gen de moun m bay gabèl Pou denonse fedel mon cheri. An n toujou fè rapèl yo. Rapèl la li enpòtan nan metye sa. Rapèl la enpòtan. Rapèl la enpòtan nan metye sa. Nou tande gen de moun ki di oh fò Leconte ta demisyon Frederic Leconte ta dwe demisyone. E mwen m bay 23 m ba l Frederic Leconte 23 mas k ap vini la. M santi l. Ok m bay 23 mars kap vin la pou m santi l men gen de moun ki di fò Frédéric Leconte demisyone paske Jovenel Moïse pale de yon sèlil hein yon antite kont kidnapping hein yon antite kont kidnapping ok gen de moun ki di men non dcpj gen sèlil anti anlèvman hein. Gade m. Gade m byen. Ozetazini gen eh Ozetazini gen FBI, gen CIA, pa vre? Men yonn ap mennen ankèt sou lòt. An Ayiti nou gen sèvis ransèyman ke kalanri bouche nan tèt li. Nou gen dcpj tou. Sa vle di youn ta dwe ap menn ankèt sou lòt pou konn ki sa youn ap fè. Men sa pa anpeche sa pa anpeche Ozetazini Donald Trump te genyen Konseye an Sekirite non. Ou wè le pwoblèm? Ou wè le pwoblèm? Kote pwoblèm nan? Kote pwoblèm nan? Ozetazini gen yon sekretè deta sante piblik wi. Gen yon sekretè deta sante. Men sa pa anpeche doktè Fauci se konseye an matyè sante pou Donald Trump. Kote pwoblèm nan? Kote pwoblèm nan? Men an Ayiti, Jovenel Moïse gen yon minis ki rele minis. de la jistis. Men mèt Renold Georges te konseye jiridik Jovenel Moise. Tande, an tan nòmal, le ministre de la justice, sa vle di le gad de so de la repiblik, an ma te te ke kesyon konsèy jiridik yo se li ki dwe bay prezidan li, men li go Jovenel Moise te gen mèt Renold Georges. Pase konprann sosyete a byen wi. Depi nou vle yon bagay l ap pase. Depi se sa yon gwoup moun vle l ap pase. Men mit sa kraze, mit sa tonbe! Mit sa tonbe! Toutan tanm Boukante Lapawòl egziste, mit sa tonbe! Boukante Lapawòl? Men, dcpj, nou di souvan nou dirije avèk moun nou konnen. Men chak jou n ap repwoche Lapolis la, ki gen move grenn anndan li. Chak jou nou di depi operasyon pral mennen, bandi yo deja konnen. Men si Jovenel Moïse estime si pouvwa santi si Jovenel santi kòm prezidan de la repiblik gen de odela de enstitisyon egziste men li menm fò l moute ekip pa li ekip paralèl li k ap travay de konsè. avèk selil kont anlèvman nan dcpj a ou wè le pwoblèm kote pwoblèm nan nan sa tande wi nou asèpte prezidan nou asèpte gouvènman moute avèk on minis finans men prezidan gon konseye an matyè finans prezidan gon konseye an matyè sante. Prezidan kou konseye an matyè jiridik. Nou asepte pandan gen minis sa yo men li kou konseye. Men li pa ka monte yon selil paralèl k ap travay pou li, k ap envite moun li kwè ladan, de moun konfyans li. Ann di se Jovenel li vle mete ladan, k ap dirije l sou baz li fè Jovenel konfyans. Paske nou di enstitisyon yo kraze. Li vin jwenn enstitisyon yo kraze. Si l kwè se sa k ap bay rezilta, tout moun rele anmwe! Frederic Leconte ta dwe demisyone. Pa vre? Bann blofè nou ye. Poukisa Frederic Leconte dwe demisyone an? Poukisa? Poukisa Leconte oblije demisyone? Poukisa Leconte oblije demisyone? Men se menm nou menm ki rele anmwe pou Annie an wi. E menm nou menm ki rele anmwe pou Annie. Ajans Nasyonal Entèlijans dwe lanmwe pou li. Li di l ap monte. Kòmsi tout sa leta deside fè, kòm se yon leta ki fèb. Men m garanti nou, m te di nou yèswa, yo rakonte m sou lè Divalye, yo fè septan jwe yon mizik nenpòt senk fwa. Gon tonton makout ki kanpe devan kare djaz la e chak tan septan fin jwe mizik la li di, bis. Radio Mega. Ankò.
Again. Ok septan oblije jwe mizik la l oblije jwe l nou fè twòp politik avèk peyi a sinema ayiti ann fon bagay ann gade sa n ka fè avèk.